Operasyon libere Bèlè. Drone kamikaz ap tonbe, bandi ap tonbe e gade avè m. Materyèl lapolis deja pran. Sa k sanble rasanble nan 4 kwen kadino. Kote w ye, moute volim telefòn, tablèt ou sou Facebook, YouTube, moute volim ou. Nou gen koze n pral pale ak peyi a. Pa bliye abòne avèk chèn YouTube la, se sèl mwayen nap kapab ankouraje travay kap fèt la, paske operasyon rekipere Bèlè a lanse la peyi a, tande m byen, san twòp literati, san nou pap mete san nou pap wete, nou pral derape la, kòmandan Samuel tou la ki pale e peyi a, kisa bagay la ye, m panse ke nou pati yon trè bèl emisyon men sa ke nou priyorize nan emisyon sa se Belè, ke lapolis ap frape trè fò nan moman an la, peyi a tande m byen. Operasyon rekiperasyon Bèlè. Gen apeprè 4 jiska 5 dronn ki deja tonbe e plizyè bandi tonbe. Ki sa k pase? Daprè dènye done ke nou rive jwenn, Bèlè kadriye. Malgre nèg Bèlè yo jwenn ranfò, parapò avèk volonte jounen jodi a ki degaje bò kote lapolis, Ranfò a vin prèske pa itil yo anyen. Vrè chèf yo mete dirije Bèlè a, pou moman ke w ap tande m la, li pa la. Li pa la, li nan lòt baz. Yo kite sèlman ti sòlda Okatè a ap goumen. O nivo de Belo, Belo a relye Bèlè ant Fò Nasyonal. Talè a nou aprann te gen bandi nan aks sa yo. Byen rapid, Ti mesye bò yo te depeche yo epi yo te frape sou bò sa a. Pandan ke y ap frape, plizyè dwonn tonbe. Se sa m ap montre nou volonte a wi. Pandan ke alèt la bay, men bandi yo nan Belo. Pandan dwonn ap tonbe nan Belo, nèg bò yo tou ap frape. Pa pa pa. Sa w tande a frè m, vyann pou chat. Pou moman an la, Bèlè, Gen anpil espwa. Pou gen moun k ap di nou pa gen espwa. Pou le moman la, Bèlè gen anpil espwa. Pou le moman la, lapolis a pye dèv o nivo de Belè. Se pou la premyè fwa depi plizyè lane la, cha blende yo alèz nan Bèlè konsa. Sa se yon siy ki moutre ke Bèlè prèske sou kontwòl. Yo bay tout bandi bout teren nan Bèlè la a. Se pou la premyè fwa depi plizyè ane la a, lapolis alèz nan Bèlè konsa. E pa gon ti aks andedan Bèlè lapolis pa antre. Cha blende yo alèz alèz andedan Bèlè. Cha blende yo ouvè kò yo, cha blende yo layite kò yo andedan Bèlè. Sa vle di ke se volonte ki pa t janm gen ki fè ke de seri de bagay pa t janm fèt. Se pa kapab lapolis ka pa t kapab vre. Fòs de lòd rete fòs de lòd, fòs legal rete fòs legal. M pral tèlman pran egzanp avè nou. Gade avanyè la. Se tèlman m ap montre nou papa. Fòs legal rete fòs legal wi. Avanyè la bandi yo atake yon baz nèg bsap yo genyen o nivo de kafou fèy. Pandan nèg yo atake l pat vrèman te gen ajan sou plas. Bandi yo gentan pran baz la. Tande m byen wi. Yo gentan pran baz nèg bsap yo. Byen rapid nèg besap yo retounen moute sa map moutre w depi w ilegal ou wè sa m di w lan wi ou pap janm alèz yap bat pou yo gentan kraze baz la yo pa menm fè si si yo fè on minit nan baz la yo pa fè 2 minit yo lage bon baz la pou 1 pou 2 yo fè m konnen pil nèg e nèg sa yo yo tap jere de seri de flan nèg nèg besap yo nan kafou vèy yo di nèg yo nèg yo retounen moute baz nèg yo bay bwa Nèg yo pa menm fè 2 minit ap goumen bandi yo kouri. Bandi yo pa ka goumen vre. Tout tan bandi yo ap kouri bandi yo ap di map prann map prann kanmenm mesye besap yo ap rete nan manman yo. Nèg besap yo nèg te moute yo rekipere baz yo. Bandi yo pa menm gentan fon kout mas nan baz la. Sa vle di, yo atake ou avèk krentif. Yo konnen ou pa legal. Lè w vin atake yon fòs legal nan fyèf li, fò w konnen ke viktim nan anpil fwa se nan kon l ap ye. Monchè m pa p ba w manti, lapolis frape fò onivo de Belè. Lapolis sakaje La polis manje yo serye. Dwon kamikaz la kokobe plizyè la talè. Bal ankò yo pran, san konte kadav k atè. Monchè m pa ba w manti, la polis se lave l ap lave Bèlè la. Ou konprann? Kidonk, Bèlè, an en mo, sou wout la pou ta jwenn liberasyon l. Hay bèlè bèlè bèlè bèlè bèlè te kapture pa yon group gang la papa kote ke komsi yo fè sa ou vle a bèlè ou konprann zòn sa ta anba men de seri de nèg la yo fè sa ou vle avèl ou konprann son zòn ki te sou verou gang ebè l sou wout la pou l libere li sou wout la pou l deverouye lapolis sou wout la pou pran kontwòl tout bagay tande avèm komandè Samuel
Enspektè Jacques Adès se yon chanpyon du mond nan batay pa l. Men n ap mande w tanpri chèf, tanpri responsab pa m. Gen moun, gen inosan anba. Jere yo pou nou. Jere yo pou nou. Pale avè yo se pou se pou yo kite espas la pou yo kite espas la. Nou konprann yon bagay mesye dam? Yo di m tue moun ki sot gran ravin, matisan, nan vilaj. E yo vin ak radyo la nou tue yo. Nou janm tande moun plenyen pou sa la? Nou gon timoun gran ravin lakay la? Jiska kote map pale avè nou la, nou gon timoun gran ravin depi mete l lekol vil anba la? Gran ravin. Aprè nou, yè, nou pran evade. Tande byen, Delma 6 li soti. Li pran 2 diskou baton wi pase li pat vle pale. Otomatikman li vin pale se mennen yo mennen li vini. Nou fèl pale a madanm ni pase nou di li pap fè anyen nap bay li nan komisarya. Madanm ni ansent madanm ni ap rele anmweyy. Lè madanm ni mandel kibaw li ye li di kanape vè li di woy li mouri. Mwen di madanm ni non. li pa mouri lap vini. Pèp politisyen an Ayiti avèk oligat konronpi yo mete avèk gang viv ansanm nèg yo pral nan gwo pwoblèm avèk otorite amerikèn yo jodi an kèlkeswa pòs ou te okipe nan leta kèlkeswa fonksyon ke w te genyen nan leta Kelkeswa fòm de oligat ke w ye, ou te ti oligat, ou te gwo oligat, depi w konwonpi, depi ke ou te alimante sa gen la kòm ensekirite an Ayiti, ebyen ou pral nan gwo pwoblèm avèk otorite amerikèn yo. Paske lese m di nou, Kongrè ameriken an vote yon nouvo lwa ki vize gang an Ayiti yo ak alye l yo. Kongrè Etazini an vote nouvo lwa sa ki rele Haiti Criminel Collusion Transparency Act ki enkli nan National Defense Authorization Act nan peyi Etazini. Yon fwa ke Prezidan Donald Trump siyen lwa sa a, li pral oblije gouvènman ameriken an mennen ankèt sou manm elit politik ak ekonomik ann Ayiti ki kolabore ak gang vyolan yo. Fè rapò sou zak sa yo epi enpoze sanksyon kont moun sa yo yo jwenn ki koupab, daprè Miami Herald, selon sa ke l rapòte nan dat ki te 18 desanm 2025 lan. Depi ke yo te jwenn, nou konnen de istwa fim Sonson an, Men moun ki te prete, ki te bay alimèt, moun ki te soufle dife, moun ki te bay sèl, moun ki te bay dlo, moun ki te kòmsi grate kabrit lan. Enben, kèlkeswa fòm ke ou te kontribiye nan alimante, nan kreye sa gen la, nan bay zam anndan geto an, enben kèlkeswa ou gen madanm ou, ou gen pitit ou, ou gen mari ou, ou gen de trè trè pwòch ou, kap viv etazini ebyen depi ke gouvèman ameriken an twop fin vote lwa sa yo pral mennen ankèt yo ta jwenn ke ebyen ou nan kreye sak gen la ou nan kreye gang an ayiti ebyen madanm ou pitit ou pwòch ou ebyen yo pral tonbe anba sanksyon yap sezi byen ou e yo ka pimpe w an ayiti e sa raplem pawòl ke manzè toya te di an Jodia ou nè paka depite prezidan senatè minis deje lapolis eben pou pitit li madanm li pa viv an ayiti pou kiyes lap dirije la kiyes lap dirije la eben esak fè nou wè ke nèg yo kraze ayiti konsa wi paske yo konnen ke yap vòlè an ayiti yap kraze peyi an yap dechèpiye an ayiti Epi, yo voye madanm yo, yo voye pitit yo, yo voye boubout yo, yo voye menm sèvant lakay yo al kache Etazini. Y ap vole ann Ayiti, y ap peye mortgage Etazini. Y ap peye mortgage Ota e Kanada. Y ap peye mortgage Lafrans. Y ap peye mortgage nan de gwo peyi ann Ewòp. Y ap peye mortgage Sendomeng. Ebyen, jodi an la a, gouvènman Trump lan di ke se ras eta, gagòt sa, dezòd sa, li fini. Ou nèg yo baw dirije ayiti pèp lan votew wap dirije peyi a ebyn se vòlè wap vòlè se amò wap met jenn gason andan peyi a ebyn ou pral konnen saw gen anpil nèg ayisyen ap fè an ayiti yap fè politik an ayiti yap fè yon dyòb sal an ayiti ki rele politik tande byen yap fè yon dyòb sal an ayiti ki rele politik yap kraze yap brize yap piye yap vòlè yap fè 3 tounen 8 yap fè 0 tounen 9 yap fè 1 tounen 9 pou voye peye gwo inivèsite, voye peye kolèj, voye peye e kòmsi a school e Etazini, men yap bay pèp lan ti mamit diri e ti po diri plen mit e ti po lwil plen ekspire, enben jodi an la a kongrè ameriken an pral bay Donald Trump plen pouvwa pou ke l fini derasine klas politik vòlè sa a, oligat kowonpi sa a ki mete Ayiti kote li la e de moun tou nan dyaspora bndye. De moun ki nan diaspora paske depi ou se gang ou se alye gang ebyen ou kapab tonbe anba sanksyon anba prensip sanksyon sa yo e kounya nap tann ke kisa otorite ayisyèn yo menm pral fè yo menm paske si etazini li menm ap mete lòd lakay li kisa otorite ayisyèn yo pral fè yo menm el trèzepotan dezi dosye martelly ap yon lòt dimansyon. Dosye sanksyon Martelly, Youri, Rony Celestin atravè Konsèy Inyon Ewopeyèn nan, li pran yon lòt dimansyon mesye. Li pran yon lòt dimansyon e gen lòt moun ki pral sanksyone pa Nasyonzini, pa Inyon Ewopeyèn, Depatman Trezò Etazini, Le Canada et les Etats-Unis. Sa vle di ke bagay la pral pran yon lòt dimansyon mesye. E Lamòt anonse ankò ke l ap kontinye pale, l ap kontinye mete kakachat deyò. E de menm tou Désir e Sévère, PM Alix Didier Fils-Aimé, misye klèman anonse nan rankont ke l te gen avèk yon ansanm de kazèk nan palè minisipal Dèlma 33, misye di ke Li pap ka fè eleksyon si pa gen sekirite. Kounye a poze kesyon, kiyès ki dwe ba n sekirite? Èske se mwen menm k ap pale an? Èske se Désir? Èske se Sévère? Kiyès ki dwe bay pèp lan sekirite? Alòske se Alix Uzeme, kòm chèf CSPN, kòm premye minis, le premye dè polisye, ki gen tout mwayen leta nan men l e li dwe bay sekirite, jodi an, Fils-Aimé ap fè moun konprann ke si pa gen sekirite, li pap kapab òganize eleksyon. Sa vle di Fils-Aimé pral bezwen la, apre 7 fevriye, pou l ap dirije an maitre seigneur e menm pi mal ke Ariel Henry. Pèp ayisyen, konprann sa k ap vin jwenn nou la e konprann sa k ap gen la nan peyi a. Désir, Sévère, mesye kòman nou ye? De menm tout klod pral vin jwenn nou la. Kòman nèg yo Désir? Felisitasyon nou bel ebi anfom, plezi pataje trè kontan pou nou re kwaze nan mitan jounen an pou vin enfome zanmi entènot e telespektatè ki branche enpi dpatou yo. Felisitasyon moun jodi an sila yo ki di yo se otorite ki nan tèt peyi an yo kontinye moutre se kout de teyat ke yap fè. Kelte lapolis, ke l te premye minis, ke l te nèf izipatè ki ap jwe wòl la prezidans jodi a, ki se nèf prezidan ke peyi a konnen, yo tout se de pwofitè ki vin la pwofite de okazyon pou yo fè bè yo, pou yo chanje kondisyon de vi yo, men pa gen kesyon Ayiti. Anpil fwa, yo moutre ke yo se patriyòt, yo moutre ke y ap batay pou souverènte de la Repiblik, pa gen kesyon souverènte de la Repiblik ki ap defann vre. Enfòmasyon politik yo sanble Jean Wilner Sévère li menm li branche sou nèg yo yè te gen konsèy dè minis ki te pwojte depi byen bonè se jis byen ta nan woule m de bò konsèy minis la òganize san dout m kwè Jean Wilner Sévère anba je l l ap vini avèk detay kisa k gen nan konsèy minis lan men konsèy prezidansyèl yo fon kout gidon sou laprès, m kwè, e Jean Wilner Sévère ap vini avèk lè detay menm jan Claude Baider pral bay lari a. Blaise Peterson, dyaspora a, li rete solidè avèk Jean Ernest Muscadin. Yo di vle ou ve pa, Jean Ernest Muscadin pral kandida. Jean Ernest dwe kandida kèlkeswa lè eleksyon ap fèt anndan peyi a, selon sa dyaspora a di. Yo di Jean Ernest Muscadin pa bezwen anyen. L ap tou senpleman bay dokiman yo e yo menm y ap fè tout bagay, y ap prepare kostim pou l fè kanpay, y ap prepare kostim pou envestiti paske yo di pa gen pa bon pou jenès Miskaden. Se sa k koz gen divès òganizasyon ke l te Lafrans, ke l te Lèzetazini Damerik, ke l te Kanada, se de Ayisyen ki santi yo endinye kote yo ye a ki deja regwoupe ansanm pou y ap kolekte de fon pou kapab ankouraje, pou patisipe. avèk Miskaden e yo di Miskaden pa dwe al pran lajan nan men oligak kowonpi yo si li dakò pou l al kandida tankou jan y ap mande l la. Men Miskaden pa janm pipe mo sou kesyon sa a Blaise Persson. Jovenel Moïse t ap batay pou te mete kouran 24 sou 24 anndan peyi a, nèg yo touye Jovenel Moïse, Alix Didier Fils-Aimé, manb oligachi kowonpi a, pase l soti nan sektè prive a, Misye anonse l pral met pano solè nan tout seksyon kominal ak tout televizyon pou moun ka gade mondyal. Ou ta ka sezi si w tande nèg ki nan sal la k ap rele anmwe, k ap fè bri paske misye di l pral mete pano solè. Se menm gwoup sa yo ki nan sektè prive dèzafè la ki prive pèp ayisyen an de enèji piblik la ki se kouran edh lan pa genyen l, yo k ap vann batri, vann pano solè, vann envètè.

Konsèy prezidansyèl tranzisyon an 9 prezidan yo eske yo pral Gonayiv premye janvye k ap vini la a? Se yon tradisyon ki sanse disparèt depi yon bon bout tan, anpil kesyon ap poze. Men Blèstèson, sanble ke fèt fen dane a se o Gonayiv nan depatman Latibonit ke fèt la ap selebre. Sa k pase? Sa k genyen?
Afiche fè mikalaw.
Tout majorite tenò gwo djaz yo yo afiche nan vil dè Gonayiv. Kesyon ki ap poze, Ansanm moun sa yo ki nan chomaj total, ki kote yo pral jwenn kòb pou y al pran plezi sa yo? Tèlman gen aktivite, tèlman gen afich nan Site de Lendepandans sa yo. Rejyon ba Latibonit lan li menm, pandan gen plezi k ap planifye pou rejyon Wo Latibonit, rejyon Ba Latibonit moun ap kouri kite lakay yo nan Ponsonde, nan Lyankou, nan Jan Deni, nan Kafoupèy, nan Dezam, nan Lachapèl, nan Monwi, sitiyasyon difisil. Gwo mouvman an te anonse nan nivo depatman Latibonit sou wout nasyonal nimewo 1 an pa mesye kowalisyon yo, mesye yo te derape mouvman an maten an, eskonbrit pete antre plizyè gwoup ki tap òganize mouvman an, Blaise Peterson, sa te fini an ke pwason e wout la ta pral bloke palaswit Blaise Peterson. Sévère kòman nèg ye? Sévère Bon Sévère Vanje sa pou nou mpa konnen si se nan lari ou ye mon frère E siyal la pa twò bon fò fò ta bon Sévère Sévère
Ou tande m la? M tande w la wi frè m, mwen pa konn si w tande m.
M tande w. Bonswa Blaise, bonswa Désir, bonswa Claude. Non a tap domi ou te la mwen kontan mwen kontan retrouve nou mesye bon alò alò pwoblèm ki te genyen la se se ke bon nou konnen apwoch 7 fevriye a kòman sa ye men pwoblèm ki genyen yè yè nan emisyon mitan jounen an m te di nou sa gon batay la ant mitan konseye yo kestyon nominasyon nouvo direktè men Koupe dese 2 tèt 2 direktè ki ki mete baton nan wou mesye yo, notamman direktè UNCC an, nou konnen pozisyon 3 konseye prezidan yo. E yè m te di nou, anpil nan konseye yo fache, genyen k pat asiste konsèy dè minis lan, notamman Smith Augustin, Smith Augustin, Fritz Alphonse Jean, Regine Abraham e Frinel Joseph. Yo pat la nan konsèy dè minis lan. Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, et Frinel Joseph. Yo 4 sa pat la. Alors, 2 observatè yo pat la avèk 2 manb votan yo pat la.
Yo pat la pou ki sa? Pou sa yo pat la? Sa yo bay kòm motif? Sa gen kòm motif?
Pa gen twòp motif sou sa, men, dan zon premye tan, yo pat ka tonbe dakò. Nou konnen avan konsèy minis tan, Fèt gen ansanm de pwen ke ap gen pou diskite pou tout moun tonbe dakò. Dans un premye tan se kestyon chanjman Sa rele òd, sa rele òd di jou a. Yep, plizyè direksyon jeneral. Dans un premye tan, dayè, nèg yo te met nan tèt yo gen plizyè direksyon jeneral fòk yo chanje l. Apre sa, Pami direktè jeneral yo gen DG ULCC an. Hans Jacques Louis Joseph. Apre, akote de sa, yes, akote de sa, chanje de seri de ministre ke yo panse ke minis sa yo, yo manke prezan nan gouvènman. Notamman, minis spò, minis defans, minis, minis jistis la. Kounye a la, men pa bliye, Anbasadè Kanada a te di pandan semèn nan, nan lòske yo t ap fè, nan pandan semèn nan, ke yo pa ka pran desizyon, yes, yes, yo pa ka pran de desizyon ki ale o dela de, k ap afekte apre depa w yo. E Laurent Saint-Cyr gen yon coeur bleu, li pa vle pou ke y al pran de desizyon pa rapò avèk sa anbasadè lan di an. Yo te tonbe dakò sou kesyon direksyon jeneral la, kounye a la Laurent Sincère di non yo pap ka mete l nan lòd di jou lan epi se youn nan rezon ki pral fè ke gen de konseye ki pral pap asiste avèk kesyon konsèy dè minis lan e w ap wè de desizyon ki pral pran. Sévère talè, fò ti kanpe la paske w konnen fò n ede moun yo konprann. Non non e w m ap poze kesyon m kapab ede moun yo konprann trè byen byenke m pa ta dwe poze kesyon kòm jounalist pa e mwen Men kanmenm, kòm wap enfòme nou tout moun. Non, se analiz nap fè, enfòme nou. Kounya banm gade kiyès, kiyès kòm, kòm selon enfòmasyon ke w genyen, kiyès kòm konseye ki te tonbe dakò pou gen 2 minis, 2 direktè jenero ki chanje? E si gen ki te dakò, kounya kiyès lòt bò a li menm ki pat dakò avèk sa? Paske ou sot montre la, nan konsèy dè minis aryè a, te gen sou 9 konseye, te gen 5 ki te la. 2 votan, 2 obsèvatè pa t la. Kounye a, m bezwen konn, m bezwen moun k ap tande n lan, k ap gade n lan yo, bezwen konn sa trè byen. Si w gen dè enfòmasyon ki sur. Non, non,
ki sa mesye yo bezwen fè apre 7 fevriye?
Alò, mesye dam yo. Bon, n ap plis gade mesye yo paske 2 obsèvatè yo vin sanse pa gen twòp pwa ke sa. E wè, e wè lè yo entwouve,

Non menm si nap raple Regine Abaram, Regine Abraham se li menm ki bay minis spò a byen entanni nan ki sa minis spò a enplike ou konprann bon yon ti rapèl. Mentrenan mesye yo bezwen asire ke apre 7 fevriye notamman 3 konseye ki enplike nan skandal koripsyon pa yo pa genyen de pwoblèm jidisyè pwoblèm jidisyè paske pa bliye pa bliye mesye kestyon skandal bnc a dosye a toujou la. Dosye a toujou la apre rapò a pa gen okenn desizyon de jistis ki ko pran ke se swa an favè mesye a oubyen ki pa an defavè mesye a. E apre sa tou, chanje direksyon jeneral vle di kisa? Dan zon premye tan, fè presyon sou direktè jeneral yo, sa ki ka favorize yo fè lajan. Paske direktè jeneral yo ka deside negosye pou di, m ap ba w kòb pou w kontinye kenbe m. An dezyèm lye, chanje direksyon jeneral vle di ki sa? Nèg yo ka pran kòb nan men plizyè pèsonalite pou di, n ap ba w pouch nan konsèy dè minis lan pou chwazi w kòm direktè jeneral. Èske n konprann? La a, mesye yo ap gade kòman yo kapab fè plis kòb Apre 7 fevriye pou yo kon garanti, non sèlman garanti ke y ap fè kòb la, yo konnen aponti 7 fevriye la yo tèt frèt, men tou apre 7 fevriye pou pa gen pouswit jidisyè ki fèt kont yo menm, notamman 3 konseye ki enplike nan skandal de koripsyon. Apre 7 fevriye, y ap de senp sivil, mesye. Y ap de senp sivil Si yo t de senp sivil, pa gen afè kontwole sistèm jidisyè la pou fè ke, menm jan skandal koripsyon bnc a, nou tande l jan l pase a. Pa gen afè kontwole sistèm jidisyè lan pou fè ke si gon pouswit jidisyè ki ap fèt, pa egzanp si ULCC soti yon rapò pou l di pou gen pouswit jidisyè ki ap fèt kont yo menm, yo pa ka fè okenn presyon. Men tou, y ap garanti aryè yo pou ke yo gen de pyon pou kapab gon garanti ke apre 7 fevriye priyorite tèt frèt. Se jwèt sa kap jwè la e lavni yo pa nan men yo. Pandan yo gen ti tan sa la jiska 7 fevriye yap gade kòman yo kapab chanje done yo. Men Laurent Sincere kòm kowòdonatè, li menm li pat dakò pou kestyon

konfyans, alò, sipò bò kote kominote entènasyonal la. Men pa san rezon ou wè gon pakèt vizit.
Yes, yes, yes. E sa k fè w ap wè yo pa koupe tèt misye deja. Depi sou rapò a konseye yo, yo te rete sèmante fò yo te koupe tèt misye. Ke se swa sou Lesly Voltaire kòm kowòdonatè, sou. Yes, paske nèg yo kenbe misye nan gòj. Lè m di kenbe misye nan gòj la, yo pa kenbe l nan kòlèt nan gòj la. Yo di nan gòj, 3 konseye yo kenbe misye nan gòj la, di pa gen ka desann ke revokasyon yo. 3 konseye yo, Edgar, alò, Louis Gérald Gilles, Smith Augustin e Emmanuel Vertilaire.
Emmanuel Vertilaire, pitit Dessalines.
Yes, sa vle di, mesye yo.